E nan trè briyèvman, ki sa yo repwoche Jude Edouard? Yo repwoche l premyèman de blanchiman dè zavwa. Donk, mwen m panse ke jij la se yon moun ki gen yon, se yon jèn jij denstriksyon, nou konprann sa, men se yon moun ki gen yon karyè nan sistèm jidisyè la. Ki jij ki sou dosye a? Se jij Paul Léonce Villard. Se yon trè jèn jij enstriktè. Men son moun ki te pase komisè gouvènman, ki te pase chèf kabinè minis jistis, ki ki poko gen twòp eksperyans an matè an matyè denstriksyon. Men nou ka fè yon minimòm konfyans a pa rapò a komisè gouvènman ke l te ye. Men mennan, yo repwoche kliyan nou an, Jude Edouard Pierre, kòm etan yon moun ki ta fè sa n rele blanchiman dè zavwa. Bon, sa menm yon timoun ki nan dezyèm ane dwa konnen ke premye eleman ki dwe reyini si w vle Pou pousuiv yon moun pou blanchiman, se ke moun sa ta sipoze gen yon kòb likid e ke l ap eseye oubyen li mete, l ap met kòb sa a nan sistèm jidi, nan sistèm finansye ayisyen an pa mwayen de la bank etsetera. Mennan, kòman pousuiv yon majistra? ki responsab oubyen ki prezidan yon asosyasyon tankou amo, ki se prezidan FENAM, e ke se ministè finans ki fè virman oubyen k fè spi sou kont asosyasyon an, pa janm gen kòb likid, alòske wap pouswiv majistra paske ou ta di ke li fè blanchiman. Èske ou ka blanchi kòb leta? Non, li enposib. Dezyèmman, yo di majistra a ta fè detouneman de fon. Kòman majistra fè detouneman de fon alòske Li genyen rapò de 20 komin ke l te responsab pou te distribye kòb ba yo e ke tout 20 komin sa yo jwenn kòb yo. Yo te bay kòb la pou asenisman ak apezman sosyal pou 20 komin, paske amo kouvri 20 komin ki nan depateman Lwès la. Tout 20 komin yo jwenn kòb yo. Ensi ke majistra Wilson Jeudi, majistra ki te Petyonvil la, Massillon Kwakou, tout jwenn kòb yo e yo bay rapò de sa yo te fè ak kòb la. A note ke. Youn nan majistra sa yo ke nap di la yo, yo pa tande youn. Alòske, pwogram nan te konsène 20 komin, yo sèlman aksantye sou Jude Edouard Pierre ki te sèlman li menm la kòm prezidan amo pou te pèmèt ke lajan yo distribiye ak moun ke yo bay yo a. Twazyèmman, yo repwoche majistra kòm kwa,

Amo bel e byen anrejistre piske Amo egziste avan Jude Edouard te majistra Kafou. Paske FENAM egziste depi 1988, 89. Men nan pou te gen FENAM, se ansanm de mè nan chak nan chak depateman yo ki mete yo ansanm ki fè de asosyasyon. Donk ansanm asosyasyon sa yo delege yon moun, yo fon asanble. E ke sou baz asanble dè mè sa yo, yo fòme sa yo rele FENAM. Donk si amo egziste avan, avan Jude Edouard Pierre te majistra, li te sèlman vini an 2015, li menm li striktire amo, e ke li vin ba l yon lòt imaj pa rapò ak avan. Men amo egziste byen byen byen avan Jude Edouard. Li anrejistre nòmalman nan ministè dè zafè sosyal e di travay. Donk ankò yon fwa, yon mechanste! Glò di ke Amo pa egziste kòm kwa Marissa tap pran lajan sou kont Amo alòske Amo pat egziste. Ankò yn fwa mechanste. Yo di ke majistra a, nan rapò ULCC a, li di ke majistra a gen yon ekip radyo, radyo yo pa anrejistre nil pa. Majistra a genyen yon sèl radyo ki se radyo Albatròs, radyo sa l pa janm fonksyone, majistra genyen.

sur un dossier ki te debute a partir de yon ankèt ke UCREF te fè sou Amo, pa sou Amo sou, sou Amo byen antandi, mèsi, sou Amo, e ke suit ak ankèt sa yo te defere dosye a Pakè, Pakè ta pral defere l bay, bay kabinè denstriksyon, men nan, jiska dat, yo pa janm bay majistra a menm on segond pou yo tande l, sinon, mete yon manda damne dèyè l, ilegalman, e ke yo pral rann ou òdonans egalman san ou pa janm tande l, alò ke nou konnen veritab misyon lajistis se pèmèt ke verite blayi. Men nan si nou pa janm vle ba l chans pou l prezante e ke pou l di de kwa il en il etè, donk mentnan an kwa èske ou pral rann ou òdonans, an kwa èske yon òdonans konsa kapab gen rapò avèk lekite, lajistis etsetera. Donk nou anonse tout moun sa k ap rive a se yon mechanste, se yon fòm de dezòd jidisyè k ap rive la a, pou n prepare nou a sa, men.